Ayisyen m yo kòman nou ye? Kòman lakay ye? Nou pa bezwen di m anyen, nou pa bezwen di m kòman lakay ye, m gentan konnen kòman lakay ye, m ap swiv tout evènman yo, m ap swiv dewoulman yo. Pase kounya la a menm, m wè s on movie k ap jwe, depi m sot travay la se popcorn mwen m rale. Pou m gade mouvi Ayiti a kòman l ap soti. Paske pa gen anyen k ap fè m pè di. Si Bondye te gen plan pou pran m anvan mouvi Ayiti sa a fini, m ap mande l chans. Menm si Bondye ta pran m, m ap mande l chans pou m retounen pou m vin asiste. endeng move sa. Paske franchman, depi yon bon nonm dane, sa se depi, depi m gen konesans, m ka reflechi, m wè se, se move nèg y ap jwe. Se move nèg y ap jwe. Sa vle di, nèg ki. Aktè prensipal yo toujou soti viktorye. N konprann? Pèp la se toujou, se pèp la ki toujou bandi a, toujou viktim nan fim nan at di end. Se konsa l toujou ye. Ha, Ayiti, s on peyi ke m renmen anpil. S on peyi kote m fèt, se la m grandi. Malgre m kite Ayiti lontan but Ayiti nan nanm mwen, nan kè m, nan lespri m. Se sa k fè m pa ka pa swiv. Se 2 politik sèlman m swiv, se politik Ayiti avèk politik Etazini. Sa vle di 2 politik sa yo, yo enterese m. But malgre se 2 politik ki totalman diferan, men se sa yo ki enterese m. Si nou vle rele sa Ayiti a politik. M pa konn, m pa konn. Mwen m bay, mwen m bay, mwen m ba l pot non politik la pwiske yo di se politik li ye. But m pa konn, m pa konn si w ka rele sa, si w vle rele l politik. Si w vle ba yon lòt non tou m ap totalman dakò avè w paske mwen m rele l politik but yon lòt moun gen dwa gen anpil rezon, tout rezon yo pou yo ba l non ke yo vle ba li. M pa konprann kòman pou yon nèg di se Ayisyen ou ye. Ou se pitit Desalin, ou se pitit Petyon. Ou gen san ewo sa yo, zansèt sa yo k ap koule nan venn ou. Pou aksepte, menm lè yo ta ofri w dyaman, menm lè yo ta ofri w lò, yo ta ofri w mond lan, pou aksepte pou w al. fè Kolonbyen rantre soti nan peyi Kolonbi vin asasine yon prezidan ki eli, ki lakay li, yon nèg ki trè peaceful, yon nèg ki sèl kont li gen avèk nèg se sèl denonse sistèm nan avèk kèk aksyon lap pran pou l kraze yon seri de koripsyon. ki t ap fè nan sistèm nan, nou chwazi pou nou depatcha li, pou nou touye l lakay li tankou yon poul. N ap di nou s on gran pèp. Depi m fèt m tande n ap di s on gran pèp. Oh se nou menm ki fè endepandans nou menm premye pèp ki pran libète yo nou kraze lame Napoléon an ki te pi gran ame nan epòk la se vre men eske sa eske chak fwa nou fè tenten nou chak fwa lè nou fin fè malpwòpte nou nan eta peyi a ye la eske nou nou ka leve tèt nou pou nou di nou se gran pèp. Eske gran pèp se jis pwan libète ou batay avèk yon ame ou pwan endepandans ou epi ou pa janm fon pa ou pa devlope salte tou patou fatra pa menm gon yon bèl imèb pa menm gon bilding pou wè kote nèg yo ap fonksyone nan leta. Epi ou toujou ap rele pèp tèt ou yon gran pèp, ki sa k fè w gran pèp? Endepandans ou. Lè w fin fè endepandans ou pa bezwen fè anyen ankò epi just rele tèt ou gran pèp. Chak fwa w fè grimas ou epi ou just fon kout dèy nan endepandans ou epi ou vin ou lave tèt ou. Ou klè. Peyi pa fonksyone konsa mesye. Peyi pa fonksyone konsa. Mwen menm m ale Ayiti an 2017. Nan wout m pase m al lakay mwen an, lè m rive, se tankou se anba tè m pase. Anba tè! Se yon wout ki ka fèt nan ennan. Yon wout ki ka fèt nan ennan wi. Li pa oblije pran 200 zan pou w konekte yon depatman ak yon lòt. Humm on ti peyi 27 mil kilomèt kare kon Ayiti konnya la fòw pran 200 zan fòw tann 200 zan pou jis wè ke on wout dwe fèt nan on peyi fòw pran 200 zan pou wè ke tout peyi a dwe gen elektrisite fòw pran 200 zan pou wè ke ti machann ki pral vann dlo pa oblije bare yo pou yap dòmi nan wout pou manje yo ap gate ap pouri pou dlo bare yo pou yo paka al vann ti manje yo ti pwodwi yo lavil pou yo peye pitit lekòl yo pou yo peye lekòl pitit yo pou yo bay timoun yo manje pou met manje sou tab la pou timoun yo. Li pa oblije pran 200 zan. Li pa oblije pran 200 zan. Si nou gen yon sektè ekonomik Ayiti, sa nou rele boujwa yo, piske se rent milat yo ye, preske. Se preske nèg sa yo ki gen anpil lajan Ayiti. Menm lè yo te 5 pou san, menm lè yo te 1 pou san. Si nèg yo te konn peyi, si nèg yo tap te te kè, se konsène. Yo tap fon jan, yo tap ede gouvènman. E pa kraze yo tap bat pou kraze gouvènman non. Yo tap ede gouvènman. Paske gen anpil bagay m ap wè nan peyi etranje, paske m pase nan kèk peyi. Gen anpil bagay m ap wè, se bagay prive yo ye. Gon se de pon k ap, k ap relye de peyi ansanm. Se pa bagay gouvènman yo ye non. Se bagay prive ke yo ye. Epi gouvènman an gon taks li rantre sou li. Epi ki pou fè ekonomi an mache. Kisa nèg sa yo kreye? Depi tan m konnen m nan de sektè boujwa sesi la. Kisa nèg sa yo kreye menm? Lè nèg la kreye yon ti biznis li ba yon de twa san moun travay epi lap fè dè milyon de dola epi nèg moun nan ap fè moun nan ap fè twa a kat dola pa jou twa a kat dola ameriken pa jou Epi nèg la fè milyon. Li te ka itilize milyon sa yo pou chanje figi peyi an. Kòb sa yo te ka itilize yo pou fè de gran pwojè Se pa sèl prezidan an non ki pou wè. Ayiti gen yon bagay depi yon depi nèg la ap pase nan wout la yon vagabon voye yon kout wòch li pran kout li pran kout wòch tèt li kase lè w gade w wè depi depi l di a o prezidan ban m yon kout wòch la epi ou li kòmanse yon manifestasyon avèk 2 grenn moun lè w gade w wè lari a ben avèk moun y ap manifeste o fò yo voye l ale vle pa vle fò yo voye l ale. Nou menm pèp ayisyen fò nou sispann kite moun jwe avèk nou. Malgre nou nan eta ke nou ye a, malgre mond lan ap ri nou, but nou toujou ap viv, nou pa fini. Nou gen dwa mouri but nou ka repouse. Tankou yon ve, yon grenn mayi yo jete nan tè a, li gen pou l mouri, pou l pouri, epi pou l repouse, pou l bay yon nouvo zepi mayi. Nou ka fè sa. Nou ka rejenere tèt nou. Se Ayisyen ke nou ye. Si nou di nou gen san Jean Jacques Dessalines nan, san kap pran lamò, nou ka rejenere tèt nou. Si nou si si nou men te kouri dè fransè yo kòm se pa nou menm ki te kouri dèyè nou tou ki te kouri dè fransè yo se pa jenerasyon pa nou an se ansèt nou yo paske si nou gen san ansèt nou yo kap koule nan venn nou. Nou ka f'on sakrifis ak tèt nou, bay tèt nou on misyon pou nou chanje peyi sa. Sispann kraze Ayisyen parèy nou. Ede sak vle avanse. Lè on moun nan lari a, li nan solèy, Si w ka rale l mete l nan lonbray vide yon ti dlo sou li fè sa. Se moun nou ye. Kèlkeswa ti ti jès ke w ka fè nan lavi sa. ki gen pou wè ak ede yon moun, ede l. Tout peyi gen krim, tout peyi gen gangstè, tout peyi gen koripsyon. Yon sèl bagay Ayiti nou nou pran yon lòt nivo. Nou mete l nou jan anglè a di a Ayisyen yo they raise the bar. Sa vle di, fò nou ta travay anpil pou rive nan nivo koripsyon ke Ayiti rive an. Nan nivo ke si vil nou yo malpwòp, malpwoprete toupatou, gwo pil fatra, tribòbabò, menm devan enstitisyon leta yo. Se gwo pil fatra. Prezidan an pa oblije al ramase fatra pou nou mesye. Si nou gen majistra nan vil yo. Si gen yon bidjè pou sa. Nou ka menm konsyantize pèp la pou yo fè benevola. Pou yo travay ede kominote yo paske lè lè se lè se lakay ou ki sal sa reflete peyi a wi tankou vil ou an sal sa reflete tout peyi pòtoprens moun pòtoprens Bay peyi a yon chans. Paske tout sa ki pa ki ki tout sa k pa bon se pòtoprens yo sanble. Tout sa ki pa bon li sanble a pòtoprens. Pòtoprens te ka bèl. Pòtoprens te ka bèl si Nou met tèt nou ansanm, nou travay ap travay sou yon sèl objektif, objektif nou se wè peyi a avanse, wè chanjman reyèl, wè vil nou yo pwòp. Si objektif nou se kwape kidnaping, kouri dèyè bandi, nou ka fon chèn solidarite. epi nou chanje sa leta gen wòl pal poul jwe but nou menm sosyete a popilasyon an nou gen wòl pa nou pou nou jwe tou paske nou se yon player nou son jwè sou teren an. Janm wè Ayiti a prale la, m pa kwè gen espwa, m pa kwè gen espwa paske si yon nèg nan tèt pouvwa a, nan tèt pouvwa kounya la, tout akizasyon sa yo. M tande sou do l lan. Si tout akizasyon sa yo revele vre, nou antrave. Nou antrave. Epi tou, pèp ayisyen, nou s on pèp, malgre sa moun ap bat pou yo fè de nou, Nou son pèp ki ki trè koutwa. Nou son pèp ki trè pezib. Si pèp sa pat pezib, depi yo te fin sispèk yo te sispik yo fin sispèk sispèk Ariel Henry te nan an konivans avèk avèk nèg sa yo ki touye Jovenel la. Pèp la ta mande anraje. Pèp ayisyen son pèp ki pezib. Bon m ta renmen nou kenbe menm kalm sa a. Lè yon eleksyon fin fèt. Epi CEP pwoklame yon moun ki soti viktorye. Fò nou ka aksepte ke nou pèdi. Si nou 50 ale nan yon eleksyon, epi enstitisyon ki la pou fè eleksyon nou tout te dakò nan ale nan eleksyon, epi lè eleksyon fin fèt, epi nou tout konnen sipoze gen yon sèl ganyan, Epi nou tout pral di ke nou se ke nou menm ki soti viktorye, nou menm ki genyen, nou menm ki genyen, nou menm ki genyen. Sa se yon, de gade ou se yon recipe pou dezast. Se sa yo ki sous tout deblozaj ki genyen nan lari an. Pèp ayisyen si yon moun voye yon goud devan nou la nou pa bezwen nou pa bezwen danse nou pa bezwen flip upside down nou pa gen nou pa bezwen vire tèt anba pou nap danse desann pantalon nou fè grimas nou gen yon on on on life time nou gen yon on on on kòman ou di sa nou gen yon on on lontan pou nou viv. Anpil nan nou kap pran lari, fè grimas, depi nèg la di w ann al fè sa, ann al kraze sa, ann al chante voye l ale. Fò w ka panse, lè m ap gade mwen mesye yon seri de moun ki ale nan inivèsite, men ki pa ka pwodui yon refleksyon. yon refleksyon kòmsi ki baze sou objektivite, yon refleksyon ki pou ouvri zye moun, yon refleksyon ki pou bay de konsèy epi de montre de wout, de pòt a sòti olye de Depi yon moun di nou ann al manifeste, nou pran lari san nou pa konn poukisa nou pral manifeste. Anpil nan nèg yo k ap manifeste a se yon pakèt vòlè, yon pakèt kowonpi. Menm nèg sa yo pa janm regle anyen. Gen nan yo ki nan pouvwa lontan, bilan yo zewo. But moun sa, menm moun sa gen dwa just just voye yon ti kòb atè a la devan nou epi nou nan lari. Lè nap soti fò n fò n konnen poukisa nap soti. Nou pa ka just pran lari pou kenenpòt rezon al kraze brize. Yon malere gen dwa fè vil lap travay l achte yon ti oto. pou l jere timoun li, pou l mennen yo lekòl, pou l chèche lavi, l achte yon ti motosiklèt li, ou pase nan lari a ou touch li avèk dife. Epi w ap manifeste. Ou fè plis mal ke moun sa a. ki jis di w ale ale nan nan nan nan euh vin manifeste an menm lè nèg la te ba w 1000 dola menm lè nèg la te ba w 2000 dola konbyen tan l pral fè l pral fini kòman w viv avèk konsyans ou lè w fè sa kòman w viv lè w fin fè sa Fò nou evite bagay sa yo a tou pri. Isi, wè isi, depi yon nèg ta nan yon manifestasyon, w al kraze brize, polis kenbe w, w ap komèt aksyon an, ou mete dife nan biznis yon moun, polis kenbe w, y ap chaje w pou sa k rele arson, e yap wap peye full wap peye tout tan ke e la lwa di ke w dwe peye yon asen dwe peye epi ou pap jwenn oken oken aktivis politik kap al vin devan jij lan ki pral di yo wi yo yo yo yo ou se yon yon yon yon prizonye politik. Ou pap jwenn sa. Paske lalwa se lalwa. Ou pa ka ap manifeste pou ap al kraze biznis yon moun, kraze ti bagay machandiz moun ki pa menm nan anyen avè w. Ou fè plis mal. Ou fè plis tò a sosyete sa a ke byen. M panse nou ka chanje. Nou ka chanje. Epi, Ariel Henry, m rive sou ou. M rive sou ou. M tap koute entèvyou ou tap fè avèk Gary Pierre Paul Charles. Kote ou te di Gary te mande ou eske ou te pale avèk Badio? Ou di non. Ou pat pale a Badio. Oubyen ou ma sou egzakteman jan ou te mete la. Men ou te ou te ou te di non. Si konpayi telefonik yo detèmine. Ke ou te pale avèk Badio plizyè fwa. La a, ou deja yon sispèk. Paske, ou pa, si w te, si w pa t gen anyen pou w te sere, pa gen yon nèg k ap pale avèk yon zanmi l, piske w te di Badio e zanmi w. Pa gen yon moun k ap pale ak yon zanmi l, pou l bliye. Sa mèt te gen 3 mwa, 4 mwa. Depi se zanmi w moun nan yo te pale avè l, w ap di m, a, se m pale avèk misye, sa gen 4 mwa. Sa gen 3 mwa depi m pale avèk misye. Ou pa ka pale avèk yon moun pou di w bliye ak ki moun ou te pale. Oubyen ou di w pa t pale avè l aprè sa w al di ou bliye. Li pa fè oken sans. Si se nan peyi k ap fè dwa, k ap fè lalwa, kote lalwa respekte. Ou wè ou menm? M pa konn kòman fim nan pral fini avè w. But ou menm Ariel humm sa m wè nan sa m wè pou ou menm Antoine nan gonbe pa konnen l pa wè l pase bagay yo pa dous pou w la menm paske jan m tande Rodolphe Rodolphe Jhar ap denonse w la la humm monchè. Ou mèt vòlè kont ti kòb ou epi ou mèt ou mèt tou vann tout sa ou genyen tou epi sere lajan anba atè pou moun pa jwenn li paske m pa kwè w ap ka soti nan sitiyasyon sa manje. Ou p ap ka soti paske se yon prezidan ki asasine epi ou menm kòmsi yon seri de moun doktè mesye yon doktè yon moun ki nan sosyete a ki ta sipoze yon notab kòmsi yon moun ki pou ta yon moun ki pou ta montre jenès la kote pou yo fè wout pou yo pase, kòman pou yo reyisi vi yo, ou konprann se pa nan asasina pou rive nan nivo, nan pozisyon, ou ka montre jenès la ke li ka, li ka, se pou l travay di pou l rive. Onètman, li pa bezwen bay manti, li pa bezwen al nan koripsyon pou l rive. Ou pa bezwen rantre nan asasina. Sa k t ap sere, sa Bondye sere pou Lavalas pa ka pote l ale, Jovenel te gentan nome w kòm Premye Minis. Jovenel nou mou kòm pou met goumen. Sa pou di, si w te ple, si w te jwe jwèt la selon règ jwèt la, sa pou di w pat ou pat ka prezidan. Ou vin antrave tèt ou la. Sa pou di w pat ka rive prezidan. Ou te ka rive prezidan. Anyen pa di ou pat ka prezidan non. Mwen pou fò fon, fò fè chemen kwochi. Se pwoblèm sa a m ap mande èske tip de dedikasyon ke nou resevwa Ayiti an, èske èske nou pa oblije chanje l? Èske nou pa oblije chanje l? Paske yon nèg gen dwa edike, ou gen anpil konesans, epi ou pa entèlijan non. Pase entèlijans avèk konesans se de bagay diferan. Entèlijans se yon bagay kòmsi m te gade w se yon se yon Son son bagay konnen avèl. Konesans son bagay ou son mde gad on bagay ke ou ka ou ka vrèman pran lè w bezwen lè w jennen epi ou itilize konesans ou wi. Ou konprann? But entèlijans lan son bagay ke w fèt avèl. Ou konprann? Konesans pa bay entèlijans. Nèg sa yo gen konesans but yo pa entèlijan. Ou gen ou gen dwa gen anpil anpil anpil konesans.